Yow e nan mwa vini wi men, e mwa drapo a e. Yow, oh, mesye, mwa drapo wi. Wi. A ve di depi e mwa drapo la, wè wè tout moun la an ble e wouj sou moun la a e. Wi, tout moun la ti drapo nan. A, e men fòn ta bay pèp la on kwonoloji pou n eksplike yo kòman sa fè rive. Bon, mesye, ban m di nou on bagay. Ban m di nou on bagay nou pa t konnen. E m vle nou tout pran ti chèz ba nou chita pou n tande sa m bay di nou la. Monchè, Te gen yon epòk, ti mesye franse yo ap byen pase sou koloni Sendomeng lan. Lè m di, lè m di w ti mesye franse yo ap byen pase a, nèg yo domine. Drapo yo ap flote, nèg yo ap byen fè l, nèg yo, kòm si yo domine tèritwa a. Epi gen yon blòdè resan ki rele Desalin. Blòdè sa a di, e, sa pa ka fèt kon sa non. M p ap ka pran l kon sa. E, misye, misye vin reflechi, l di kèt, si l fè bagay yo pou kò l, li p ap bon. Paske nèg yo mechan. Kom byen di nou fransè yo mechan epi an fevriye fransè yo fòkè an fevriye misye di kèk pou ma tcheke petyon misye di kèk lè rive bò petyon ou konnen fevriye fevriye mwa chokola nèg yo nèg yo bay chokola pou bay epi desalin di bon kite m moute kot petyon m al esplike petyon ide a epi desalin moute bò petyon. Ti Petion, Monchè blòdè m, jan bagay la ye a la, nèg yo fè twòp tab domine nou. Ki bagay, ki bagay drapo ble, wouj, blan sa a nan mitan nou la a menn? Petion di, Yow! Zoow! Sa w di la a, Resan! Jan w ap pale la a, Resan! Tchou! Ou rive sou mwen wi a pawòl la a. Ou rive sou mwen e yon pwoblèm. Epi Petion di, a, e pa yon pwoblèm menn, sa n ap fè? Nèg yo di, ok, n ap retire blan an, n ap kite ble ak wouj la. Epi nèg yo kite, nèg yo rache blan an. Desalin rache blan an epi l kite ble ak wouj la. Epi misye, sa nou konnen l fè? Misye moute Akayè, pase misye pa t ap viv Akayè. Misye moute Akayè, frè m. Epi l al tcheke kiyès. Yon bèl fi madanm li. Manzè rele Catherine Flon. Yo te, yo montre nou sa lekòl wi. Nou gen tan va kenbe l. Yo gen tan, nou gen tan va kenbe l. Epi misye moute akayè. Misye pran gwo cheval li. A yo konn nèg sa yo toujou gen cha blende. Misye pran gwo cheval li byen blende epi li moute akayè. Lè l rive, Catherine Flon kontan wè l. O! Desa! Desa kòman w ye? Pa bliye, Catherine Flon se bèl fi madanm li. Bèl fi madanm li konmsi timoun nan byen kanpe, byen anfòm. Epi Desalin di, bon, Katoutlon, m gon bagay m bezwen fè pou mwen la, m bezwen jere m la. Nou gon drapo nou bezwen koud pou mwen la. Katoutlon di, ebyen, pa gen pwoblèm, paske yo respekte Desalin. Epi Desalin di, ebyen, ou wè drapo sa a, ble avèk wouj sa a, w ap koud yo pou mwen ansanm la. Epi Katoutlon di, pa gen pwoblèm, Katoutlon se la li kòmanse koud drapo a, epi n ap wè nan istwa yo di nou Katoutlon te koud drapo a, mesye. O, mesye, epi, sa, sa, sa k bèl nan istwa a, mesye, se ke 18 novanm, apre dyèl Vètyè a, gwo zotobre yo, gwo nèg. ki tap fè revolisyon nèg gwo ponyèt, gwo chabwak yo, ay depi lontan gen gwo chabwak nan pouvwa, gwo chabwak yo di mesye fòn chanje drapo a, drapo a paka rete konsa, nèg yo ap fè diskisyon fò chanje drapo a, tout nèg ap bay ide pa yo, mesye, mesye sa, sa, sa, sak bèl la mesye. Sa ke nèg yo chanje drapo a konplètman. Nèg yo chanje drapo a. Nou konn drapo a mesye te ble rouj vètikal, nèg yo mete l ble rouj orizontal. Mesye, epi 8 oktòb 1804, Desalin kanpe l di, E, jan bagay la ye la a, fatra voye sou mwen. Epi misye di, Kèt, tout mouvman m ap mennen la a pou granmesi? Misye di. Hum fò m chèche yon tit. E misye di, bon, se Desalin m ye. M se anperè. Epi l di, 8 oktòb 1804, misye leve l di, mwen se anperè Jak Premye. Epi tout moun dakò l. A e nèg la ap goumen pou sa. Epi 20 me 1805 mesye, misye, paske se anperè nèg la ye kounye a, li domine, li di, bon, fò n chanje drapo a. Epi definitivman, misye chanje koulè drapo a. Li vin met drapo a nwa e wouj. Epi l kanpe l di, nwa, Se pou lanmò, wouj la se pou libète. Sa vle di, depi nèg yo vin atake l se libète ou lanmò. Epi mesye, an 1806, apre nèg yo fin chata Desalin pon wouj, nèg yo voye misye ale, epi peyi a vin divize an 2. A ou konnen, Ayisyen, se depi lontan n renmen divizyon. Nèg yo divize peyi a an 2. Epi Anri Kristòf ap byen pase nan Nò a. Anri Kristòf ap byen pase. Epi kote w konn Petion al jere? Petion menm poze l nan Sud avèk Lwès. Misye ap jere Sud ak Lwès. Sa vle di peyi a vin gen 2 branch. Nèg yo divize peyi a an 2 branch. Epi nèg yo di kèt! Monchè, Dessalines pa t gen rezon non avèk Nwa e Wouj sa a. Ann retounen chèche Ble e Wouj la. Epi nèg yo chèche Ble e Wouj la. Yo chèche yon ti moso etòf yo pase nan mitan an blan. Yo mete tout zam yo te konn goumen yo. Gwo kanon. W ap wè nan blanch lan gen gwo kanon. Gwo bagay. Epi nèg yo mete nan mitan linyon fè lafòs. Yo dekore latibonèt, pase se konsa nèg yo te kwè. Nèg yo dekore latibonèt, mesye, nèg yo di, bon, sa n panse si n pran poz nan chanje koulè a? An n pran ti poze nan chanje koulè drapo a non. Enben mesye, 28 mas 1811, nan menm nò a, kòm se Anri Kris Kristòf ki t ap dirije, misye di, bon, Desalin te pwoklame tèt li anperè, e mwen menm sa m yon kanamyè! Misye di kèt, m pa kana, fò m trip mwen menm. Bagay la pa legliz. Bagay la pa legliz non. Epi misye di kèt, m ap pwoklame tèt mwen. Henri Premye. Epi, Premye Me 1811 a 1820, si m pa, si m pa twonpe m mesye. Misye kanpe la a an Henri Premye. Donk, tout moun rele misye Henri Premye. Epi, li pran menm drapo Desalin lan mesye, li met yon kouwòn ladan l, li met feniks ladan l, li met senk etwal ladan l mesye. Epi, sa w tande a la a, Henry premye ap domine. Epi sa n konnen l ekri ladan l. Nou nou nou pa nou pa t fè istwa. Excinerebus naxitou. Sa vle di, Des cendres je renaîtrai. Epi an 1820 mesye, Pétion, Pétion di Christophe, Yo Blòd, m pa nan bagay de drapo a la non. Yon sèl ti tèritwa l ye la a. Si n met si n kòmanse batay ak Fransè yo la, n pa nan bagay de drapo la non mesye. Epi Pétion di. Christophe sa nap fè menn? Fòn kenbe yon sèl drapo menn. Nou pa ka kenbe 2 drapo non menn. Epi Christophe di Petion, Yow, kanpe nan limit Astérix ou tande papa. Epi Christophe di, Eh, bagay la kòmanse di pou li menn. Si tout nèg ap derespekte l, jan misye kwè nan tèt li, jan misye toujou ap byen pase, misye gon ògèy kebid. Pouw! Misye fize tèt li. Epi pandan misye fin fize tèt li, te gon ti bononm yo rele Bwaye, Bwaye di Petion, se moman n la pou n chanje drapo a. Epi nèg yo di ok. Bon, drapo sa a, linyon fè lafòs ble e wouj la, e li n ap kenbe. Jiskaprezan, nèg yo pran drapo yo, yo met anlè. 9 fevriye 1822, kòm nou konnen, Bwaye li menm, se li menm ki t ap dirije lil la antyèman, misye met on drapo ki vin pouni Ayiti Ni pou Repiblik Dominikèn. E drapo sa a li vin menm jan ak drapo Kolonbi a. Jan n tande l la, an 1849, Faustin Soulouque pa gen lòt bagay ki pase nan tèt li, li di Bòdè, ban m rele nèg pa m yo. E misye rele gwoup nèg li yo, nèg ki t ap frape avè l yo, misye di, Mesye, Dessalines avèk Christophe te pwoklame tèt yo anperè, mesye, e mwen, kòman l ye la a? M pa fon souse mwen menm? Dessalines ak Christophe te anperè, mwen menm depi jodi a, kòmanse rele m anperè. Faustin Premier. Epi pran menm drapo ble e rouj nèg yo te genyen an, li ranplase l ak zam ki te nan lòt yo, pa yon ekisyon. Gengengengeng! Mesye, epi an 1957, towo a monte. Nou pa mande m ki towo sa a. Papa Dòk! François Duvalier, mesye! Mesye, se pa ti jèn jan k la kounye a non. Gran papa l! Sa vle di gran papa ti jèn jan. Misye monte, epi l di bon. Pouvwa m nan mouda m. M gen tout afè m nan dada m. M gen tout atou m dèyè m la a. Misye gen tout alye l dèyè l. Epi l di, bon, m pral chanje drapo a, mesye. Epi misye repran drapo nwa e wouj la, epi l mete menm amwari yo. Epi mesye, lè Jan Klod lage cha, lè pitit la lage cha, 7 fevriye 86, dis jou apre, nou pran menm drapo a, mesye. Menm drapo Petyon an, ke konstitisyon an te rekonèt la. An 1987, nou kenbe menm drapo a, n ap move ak menm drapo a, drapo a ap flote sou tout tèritwa. M pa kapab mesye, m pa kapab. An 2018, gwo evènman k make istwa. Sa k pase? A, mesye nou pa ka di m nou pa fè nouvèl. Gwo evènman k make istwa an 2018. Pa bliye m di nou mesye ke Jean Claude li menm, 7 fevriye 86 li menm, li bay vag! An 2018, Moïse Jean Charles chanje drapo a Vètyè. Men kwa pa pase! Kwa pa pase! Misye chanje drapo a pou l monte drapo Jean Jacques Desjardins nan, nwa e wouj, men kwa pa pase! Jiskaprezan la nou toujou gen ble, wouj, blan. Mèsi paske n pap gade drapo nou se pou nou moun ki ayisyen aji an konsekans pou fè fyète drapo w paske peyi a se mwen peyi a se ou drapo a se pou mwen drapo a se pou ou ann renmen drapo nou ann fè fyète drapo nou ann valorize drapo nou paske ayiti se mwen se ou nan nenpòt kote ou ye nan mond lan nenpòt travay ou ka ap fè jodi a toujou fyè paske ou se ayisyen toujou renmen drapo w toujou valorize drapo w paske gen anpil San ki te koule pou drapo sa. Gen anpil moun ki te bay lavi yo pou drapo sa. Jounen jodi a pou n gen ble e wouj e blan sa, gen anpil moun ki te sakrifye yo. An nou valorize, an nou pwoteje, an nou toujou monte drapo nou paske nou se Ayisyen. It's a wrap baby! Mèsi!